Se te rak bwa. Jou vil la kòmanse devlope ak zòn Tujo, Bwavèna, yo vin wè nesesite pou savann nan tounen yon plas piblik. Sou gouvènman Tonton Nò, le 16 out 1907, Ministè Enteryè te siyen yon kontra ak Mesye Viktò Gjanti pou te fè savann nan tounen yon plas piblik ak anplasman pou kous cheval. Pòtoprens te genyen plas Channmas li deja. Se kote mozole a ye a ki rele kounyeya Hôtel de la Patrie. Se sa k fè, ri Chandmas, ki soti depi Hôtel de la Patrie, desann sou ray, pote non ri Chandmas, ki konfime premye plas Chandmas la se akote palè a ak kazèn nan li te ye.

Travay la te mache. Yo te gentan fè senk ale prensipal, fouye fondasyon pou bare plas la, e kèk kote yo te gentan poze griy ki ta pral antoure tout plas la. Ban metalik te poze, e yon bèl ti kyòs an fè pou lè yo t ap fè konsè te kòmanse monte. Sou gouvènman Antwàn Simon, Travay yo te kontinye vanse. Yo te konstwi yon tribin de de etaj ki te mezire 20 mèt de wo sou 30 mèt de laj ki te kapab kenbe 1500 moun. Tribin sa te la pou moun ki t ap vin gade kous cheval ak lòt manifestasyon. Mesye Edgar Francis, ki te anchaje de kous cheval sou gouvènman Michel Oreste, te rive òganize yo kòrèkteman jouskan 1913. Apre sa, travay chantye yo te vin kanpe, yo pa t fè kous cheval ankò. Yo te rekòmanse enterese yo a plas la sou gouvènman Borno an 1924. Yo demoli kyòs an fè a, yo fè yon lòt kyòs an beton, yo inogire l an 1926. Sou gouvènman Vincent, yo te fè plante pakèt plant ònemantal toutotou plas la. E kote nou wè Mupanayé a, Te genyen yon bèl ti kwen plante ak banbou ki te fòme yon boskè e te genyen ton pègola kote les amoureux te konn vin chita.
Efektivman, nan plas kot mi Pana te ye a, ou te gen yon pègola. Se te yon vout soutni pa de pilye, se te an fè fòvi. Li te genyen jaden flè ki te monte sou tout anwo a, ki te trè bèl, li te fè admirasyon tout moun, kote moun te konn al chita repoze yo. Lè ou kite. Pèrgola ou fè yon ti mache, te gen yon wout ki te separe plas Pèrgola avèk plas ki te gen Kreyòs Oksid Janti sou li, kote yo te konn fè konsè lè dimanch swa, lè jedi. Se te yon lye de pwomnad avèk bèl twotwa toutotou l.
Se sou menm gouvènman sa a ke yo enstale kanalizasyon souteren. pou fil elektrik e enstalasyon lanpadè. Sou gouvèneman Lescot, plas Toussaint Louverture ki anfas palè a pa t amenaje ditou. Yo pwofite de vizit prezidan Ríos, yon chilyen, pou yo pave l, mete bèl plant pou li vin genyen aspè li genyen la kounyeya. Men, se pa t stati Toussaint Louverture sa ki te la. Se te yon bus Toussaint Louverture ki kounyeya Breda, lan nò peyi a. Tousen Louvèti fèt nan lane 40 yo yon mwad me sou labitasyon Breda lan nò peyi Dayiti. Li se yon gran jeneral ki te kòmanse goumen pou fini lesklavaj lan peyi Sendomeng. Rèv Tousen se te pou l retire frè l yo lan lesklavaj. Li te toujou reve pou yo viv lib. Lan lane 1801, Li pibliye yon konstitisyon ki make ripti koloni an ak Lafrans. Lafrans voye yon espedisyon pou retabli lòd nan Sendomeng. Yo te vin arete Tousen an 1802 bò zòn Gonayiv e li te mouri an Frans ou Fòdejou le 7 avril 1803. Channmas te vrèman amenaje sou prezidan Magloire. Yo te kraze dezyèm kyòs an beton an ki te ganyen pwoblèm sonorizasyon e yo vin bati yon lòt. An menm tan, yo enstale moniman prensipo ewo dlendepandans yo. An lane 1954, nan 150 ene de lendepandans Dayiti. Ewo sa yo se te Kristòf, Desalin ak Petyon. Anri Kristòf fèt nan zile Lagwenad an 1756. Alòske li te jenn gason, li te batay nan Savana kont Angle pou lendepandans peyi meriken. Tankou Desalin, Kristòf te batay kont blan franse lan vil Okap an fevriye 1802 e lan Vètyè 18 novanm 1803. Apre lanmò Desalin, an 1806, peyi Dayiti te koupe an de, pati nò, nòdwès, ak Atibonit, sou zòd Kristòf, pati lwès, sou zòd Petyon. An 1811, Kristòf vin wa nan pati nò peyi Dayiti. Li bati Fò Sitadèl, Palè San Sousi, li bati lekòl ak anpil lòt kay. Li mouri le 8 oktòb 1820 lan Palè San Sousi. Jean Jacques Dessalines fèt an 1758 sou labitasyon Kòmye nan nò peyi Dayiti. Li vin ranplase Tousen kòm jeneral an chèf lame nan Sendomeng. Li batay kont lame blan franse nan Lakrèt a Pyero an mas 1802 ak Vètyè 18 novanm 1803. Li ban nou lendepandans premye janvye 1804. Malerezman, Desalin pa t viv lontan apre lendepandans. Li te gen de gwo pwojè pou peyi a. Li te panse fòk tè peyi Dayiti te revni a ti Ayisyen esklav ki te goumen pou fè lendepandans. Le 24 jiyè 1805, li òdone verifikasyon tout papye tè pou te elimine tout konbinezon ak vòl. Li te trè di nan domèn sa e sa te kreye l anpil lennmi. Anpil istoryen kwè se dekrè 24 jiyè 1805 lan ki lakoz asasina Desalin nan Pon Wouj le 17 oktòb 1806. Aleksann Petyon fèt le 2 fevriye 1770 nan Pòtoprens. Se yon milat li te ye, papa li te yon blan. Manman li te yon negrès. Li te batay lan lame ayisyen kont blan franse apre kongrè Lakayè lan mwad me 1803. Apre lanmò Desalin an 1806, Aleksann Petyon vin premye prezidan lan pati lwès peyi Dayiti jouk an 1818. Aleksann Petyon se li menm yo rele le père du panamericanisme. Li te kontribiye lan endepandans 2 pèp Amerik Santral ak Amerik di Sid. Lan bon relasyon li te ganyen ak Simon Bolivar ki te vin mande l la men fòt apre gwo egzanp pèp ayisyen te fin trase. Petyon te ba li manje, zam, minisyon ak gason vanyan pou t al goumen. Aleksann Petyon mouri le 29 mas 1818.

François Capois dit la mort fèt sou labitasyon Delorme nan Nòdwès peyi Dayiti. Se te yon militè vanyan ki t ap kòmande nevyèm demi brigad nan lame jeneral Jean Jacques Dessalines. Capois te antèt lame ki t ap batay kont blan franse lan Vètyè jou 18 novanm 1803 Dènye batay ki pou te ban nou lendepandans. Jeneral Rochambo te wete chapo devan kouraj, bravou nonm vanyan sa a ki malgre boulèt, malgre kanno, pa t kranponnen, te kriye An avan! An avan! Rochambo te oblije fè sispann batay la pou l te felisite Kapwa Lamò. Apre lanmò Janjak Desalin, Kapwa te rete kòmandan zòn Pòdpe. Kapwa Lamò te mouri lan limonad. Plas Kapwa te amenaje sou gouvènman CNG ke nou rele Conseil National du Gouvernement.

M sonje lè m te piti. Kon ou kite riyèl pikan wap desann, ou rive pi ba ou jwenn yon bèl edifis toutafè atistik. Se te yon sine e teyat yo te rele Parigiana. Enteryè kòm a leksteryè se te yon èv toutafè atistik. Par skulpti. ke l te genyen. Men, kès ki fè pase, malerezman, yon jou, alò ke sou evenman Borno, te genyen dife k te enpe ap pran enpe patou, epi w tande yon dizè di maten, yon dife channmas, epi w tande se Pariziana ki t ap boule. Pa bezwen di w sa t pase nan pèp la, jan moun yo te renmen edifis sa a, akoz ke se te yon oeuvre d'art ke peyi a te genyen. Answit, lè w fè sa, w ap kontinye desann, ou jwenn yon lòt sine, yo te rele sine varyete. Sine varyete, se bagay jenès la, tout timoun te renmen, akoz de dimanch aprè midi, Fim ke yo ta al wè, D'Artagnan etc ke tout moun konnen.
Sou gouvènman François Duvalier, yo te vin ajoute nan Channmas, Nèg Mawon ki senbolize Le Soldat Inconnu. Nèg Mawon ke yo rele Soldat Inconnu Senbolize tout ansyen esklav ki t ap goumen pou lendepandans. Daprè sèten Ayisyen, Kasik Anri se ta premye mawon nan listwa peyi Dayiti. Aprè li, se te Makandal, Padre Jan an 1772 ak anpil lòt ke non yo pa site nan listwa peyi Dayiti. Mize Panteyon Nasyonal se yon enstitisyon ki genyen tout sa nou genyen kòm rezèv nan peyi Dayiti, sou plan istorik, sou plan teknik, sou plan kiltirèl, sou plan artistik. Konstriksyon Mize Panteyon Nasyonal la te kòmanse lan lane 70, e l fini lan lane 73, 74. Mize Panteyon Nasyonal nou an genyen 2 valè, yon valè pou prezante sa ki gen rapò avèk ar, avèk kilti, avèk teknik, e yon lòt valè pou konsève memwa, Moun sa yo ki te trè gran nan listwa peyi Dayiti. Moun sa yo ki rantre nan Panteyon an, se Janjak Desalin, Anri Kristòf, Tousen Louvèti ak Aleksandr Petyòn. Okil de zan. Tout otou Channmas la tou sibi transfòmasyon pa l. Palè Nasyonal, pa egzanp, pa t toujou konsa. Si nou remonte epòk kolonyal, depi vil la te fèk fonde an 1749, se lan anplasman sa menm ke te gen yon ti palè an bwa, se la gouvènè koloni an te abite. Yo te rele l Palais du Gouverneur. Apre lendepandans, se lan palè sa ke tout prezidan yo abite jiska Salnav. Palè sa te vin sote lan yon lit ant Salnav e opozan a rejim ni an. Gouvènman Salomon konfye enjenyè La Forestrie travay konstwi yon nouvo palè ki fini an 1882. Se te yon gran palè an bwa a etaj ki konstwi egzakteman sou anplasman premye palè a ki te sote a. Palè sa te bay fas li a premye plas Channmas la ki rele kounyeya Hôtel de la Patrie. Dezyèm palè sa a, li te sibi menm sò ak premye a. Paske le 8 out 1912, li te sote ak tout Prezidan Leconte. Twazyèm palè sila a, tanmen depi sou Prezidan Tancrède Auguste. Yo te òganize yon konkou pou yo kapab gen plan pou konstwi yon twazyèm palè. Kondisyon, Fòk li te bèl, fòk li pa t koute twòp kòb. 21 moun te patisipe nan konkou sa. Manm jiri ki te fòme pou te analize plan yo sou gouvènman Tancrède Auguste bay rezilta yo sou gouvènman Michel Oreste. Premye pri a te yon trè bèl pwojè men yo pat adopte l li tap koute twòp kòb. Yo adopte dezyèm pri a ki te prezante pa yon enjenyè ayisyen Jòj Bosan. Li te gen kòm tit Le Petit Ni. Konstriksyon palè a te kòmanse le 26 out 1913. Se te mezon Simmons Frères ki te gen kontra dekzekisyon an sou sipèvizyon enjenyè Bosan ki te fè plan an. An me 1919, Prezidan Dartiguenave vin abite palè a san l potko fini. Le 24 septanbre 1921, antrepriz Simmons te remèt gouvènman ayisyen an palè nasyonal la fini. Li te koute 479 mil dola. Se yon trè bèl edifis piblik, li genyen 87 mèt de long, 12 mèt de laj, 17 mèt 50 de wo. Yon lòt bèl edifis nou genyen ankò sou Channmas, se Palè de Jistis. Palè sa te konstwi sou Prezidan Bòkno e se architèk Léonce Meillant ki te trase plan an. Premyè pyè batiman sa te poze le 6 fevriye 1927. Travay yo te sou kont Travo Piblik ki bay enjenyè François Georges responsab chantye yo. Se youn nan pi gran pwojè Travo Piblik te fè. Palè sa a gen yon stil renesans fransèz. Fasad li mezire 72 mèt 50 de lon, li genyen pòt li yo ak fenèt li yo ki fèt an siprès deseche, li genyen dekorasyon ki fèt an plat, batiman sa a koute, tèren, enstalasyon elektrik, batiman avèk tout mobilye l yo, yon milyon 900 mil goud. Li inogire le 30 septanm 1928. Nou gen yon lòt bèl batiman ankò sou Channmas, se Palè dè Ministè. Se li menm ki pi ansyen batiman sou Channmas. Li prèske ganyen san tan. Sou gouvènman Salomon, tout biwo leta te lan yon pakèt kay. Apre, yo te vin panse l t ap pi bon pou mete tout biwo sa yo lan yon sèl kay. Kòm te ganyen yon anplasman vid ki te toupre palè a, yo vin deside pou yo konstwi Palè dè Ministè la. Chantye yo louvri an desanm 1884. Yo te konfye chantye sa a bay yon enjenyè ayisyen ki rele Léon Laforestrie. Lè Salomon tonbe, an 1888, de tyè lan plan te deja egzekite, travay la te mache vit. Laforestrie vin mouri. Hyppolite vin ranplase Salomon. Hyppolite te chwazi yon enjenyè ki rele enjenyè Louradour pou kontinye travay la. An avril 1891, Louradou te remèt Palè dè Ministè la fini. Li koute 350 mil pyastr. Yo te inogire Palè dè Ministè la le dimanch 17 me 1891, se Reveran Pè Jean Marie Maurice, yon administratè apostolik, ki te fè seremoni sa a. Tou pre Palè dè Ministè la nou gen yon lòt bèl batiman, se Palè dè Finans. Li te konstwi sou gouvènman Bonneau. Prezidan Bonneau te mete l an chantye lan mwa d jen 1924 sou kontwòl Travo Piblik. Plan Palè dè Finans lan tou te fèt pa Travo Piblik. An desanm 1925, òganizasyon finans ki te loje sou Gran Ri a, Sèvis Konseye Finansye ki te lan Ri di Sant, Depatman di Komès, Sèvis Danrejistreman, tout sèvis sa yo, ki te gan rapò avèk finans, tout te vin enstale yo Le premye janvye 1925 lan batiman sa a, byenke l potko fini. Inogirasyon ofisyèl Palè dè Finans lan te fèt le 3 janvye 1926. Se yon trè bèl batiman ki raple nou kèk bèl batiman ewopeyen, li mezire 77 mèt de long sou 21 mèt de laj.

Deja Channmas nou ye la se pa Channmas pa nou an ditou, te gen yon tribi nan a ki pa egziste ankò. Bon pa egzanp, premye fè ke m gen dwa raple mwen dan ma jenès, m te tou ti tou piti, se te la a nan Kafou kote w wè Silvyo Klod gen bagay li a la a, se tèt yn beau bazar, se tèt a bòlte. Ebyen mon cher un feu, un aprèmidi, li te dezè de laprèmidi anviwon, epon dife eklate la a kay Peters,

Sa se bagay m te timoun toujou. Te genyen anba tribin nan, te genyen yon sinema, yon nèg rele Taldi ki te konn okipe sinema sa a. Ebyen monchè, yo te konn bay de bon ti fim wi. Patikilyèman yon fim ki te ti Ayisyen te renmen, Kouri, paske yo te konn fè sinema popilè Se te yon fim yo rele Buffalo Bill. Monchè te gon nèg rele Telor ladan la. Monchè se te yon fim ki te atire tout Pòtoprens. Lè m di w sa depi se jou sinema sa yo, monchè Pòtoprens vide sou Channmas la. Alò kòm fè ankò enpe sayan, m ta kapab ou revni sou yon kesyon ankò, se yon afè ki te pase la a. Kote w wè ti bar la ye kot Rex la la a? Se te jisteman le Rex Café ki te la. Monchè, un soir, il était aux environs de 9 heures, epi monchè, Nèg ape m ta pral dòmi epi m tande yon kou dam bati ou m tande de twa kou dam ankò epi nou wè yon ti machin chokola se te yon espès de machin tankou m ta di ou yo pa egziste ankò paske se yon machin dwat kapòt twal nèt li te yon koulè mawon epi l franchi paske ou konn chanmas la te lib nou wè l ap franchi li lonje l ale ebyen anpe pli ta.

Epi asmoman la, li menm Vensan ale dabò sou lyonòt la, apre sa misye desann, li lonje, l al lopital. Se la ke bagay la vin denwe, sanble ke se te yon kou yo te pòte pou yo te mete Kalix prezidan, epi monchè, bagay la echwe. Ebyen, tout senk mesye ki te lan machin yo, yo te vin pran yo, Par chans pou yo son sèl ki te mouri. Konprann? Men alòl te mouri, m kwè l on afè li te genyen dirèkteman avèk lapolis. Lòt yo menm menm menm, yo te vin lage yo par la swit. Konprann? Enpi se te len dè evenman lè pi grav ke mwen menm mwen konnen kòm evenman politik ke mwen viv sou channmas sa la. Donk an deyò de sela, m pa kwè ke gen two gran choz ankò a dire sinon ke te gen karnaval sou Vensan, te gen tit de karnaval ke w pap janm wè ankò. Deja, lò moun ap konsidere an sòm valè bagay sa yo, imajine yon elefan fèt an velour, donk avèk tout apara l, tout afè li, epi alò moun k ap kondui l yo avèk baton yo, tout afè yo, m pa bezwen di w. Kounye a, si yo ta fè yon, si yo ta fè yon kanaval tankou sa m te konn wè alepòk la, ebyen monchè, fòk yo ta depanse omwen dan lè 300 a 400 mil dola pou yo ta reyalize char ke m te konn wè a lepòk. A sete kelke chose de magnifique.
Kazèn Desalin bati dapre lide Prezidan Leconte. Li te remèt Enjenyè Jòj Bosan responsabilite plan ak chantye batiman sa a. Le 3 mas 1912, premye pyè kazèn nan te poze. Prezidan Leconte mouri menm ane sa a. Li pa t gen tan wè achèvman kazèn nan. Le 15 out 1913, sou gouvènman Michel Horaste, yo fè inogirasyon kazèn nan ki te ka loje lè sa 1,500 sòlda. 1915, okipasyon amerikèn, kazèn nan te vin loje Merin Kò jiskan 1934. Lè lokipasyon fini an 1934, Lame Dayiti reprann kazèn nan, li inogire l lan mwa dout 1934 sou gouvènman Vincent. Sou gouvènman Estimé, Kazèn nan te vin agrandi paske sòlda yo te vin pi plis. Kazèn Desalin se yon gran batiman, li mezire 121 mèt de lon, zèl ki bay sou Channmas la mezire 70 mèt, andedan li gen bèl galri ki mezire 191 mèt sou 10 mèt toutotou.
Si se yon plas ki te trè byen antreteni, si yo te plante, kontinye plante Bèl flè Adams Villeneuve jan l te anvan an. Se ta yon plas ki ta youn dè pli bèl plas de Lamerik. Paske se pa anpil kote, anpil vil ou ka bwè yon plas osi gran. Se malere ke nou kite l, nou pa nou pa antreteni l ase, men si nou ta antreteni li, se ta se ta yon mèvèy. M ta swete ke yon jou yo vin panse a fè yon efò pou rann Chalmas prestij ke l dwe pou l genyen, dotan pli ke se pla, yo rele l plas dèyè wout lendepandans.